Hi guys koman nou ye koman nou ye byenveni sou chanel Saïca Sena wi non chanel la diferan e wi Raja Kris pa kotem nan aktyèlman but avanm komanse pale de sa map di ou menm ki ap gade video sa e ki pa konn figi sa non pam se Saïca e mwen fè YouTube. Abone avèk chanèl la pou pa rate ankenn lòt videyo, ou ka kòmante ki tip de videyo ke w vle wè, epi tou pataje chanèl la, sa ap fè m plezi anpil. Ok, donk, jan m di nou an nan entwo a, m di byenveni sou chanèl Saïca Sena, pase ke m ap mete chanèl la pèsonèl. Mwen te fè yon poll, kote ke nan community a m te mande. Eske nou tap sipòtem but pifò nan nou te di ke nou pi renmen chanèl koup la so se sak fèm pa metel pèsonèl depi byen lontan men lèm vin reflechi m vin wè ke lè li an koup mwen poste mwens nou poste mwens ke sil te pèsonèl donk m di ke moun yo ki abone yo se kontni ke yo bezwen e si map tann raja kris poum fè kontni. Nap tann toujou. Donk, mwen mete chanèl la pèsonèl e mwen espere ke ou menm ki te konnen Sasen Raja e ke kounye a ou vin wè ke se Saïka Sena, m espere ke w ap rete abone, m espere ke w ap pataje chanèl la, ke w ap kontribye a devlopman chanèl la e ke w ap fè pati de journey m nan, ok? So, gon pakèt bagay ki.

Eske m wèl la? M pa wèl la non sim te wèl la m tap montre nou poum te mete nan pwanyè a jiska prezan sometimes lèm leve bagay ki lou li fèm mal but yeah si nap mande tèt nou eske m sispann jwe volebòl non non m pa janm sispann jwe volebòl m nan gym class map jwe volebòl. Malgre chevi mwen pa bon, malgre ponyèt mwen pa bon, m still ap jwe paske m konsidere ke se yon don ke Bondye ban mwen. E m pa wè poukisa don sa pral gaspiye. So m jwe. M pa fè twòp twòp efò non but m jwe ou konprann. M fè m fè sa m kapab. Dezyèm enfòmasyon ke m gen pou nou se ke Mwen preske gradye high school. Yap, m ap gradye an juen, fen juen, m pa ka tann. Mwen pa ka tann pou m gradye paske m te sipoze fini deja. M te di m ta fè yon video sou bagay sa but m pa t janm fè l. Ya, fò m fè yon video sou sa. Donk wi, m still nan high school e m pral gradye trè byento. tou donk rete branche sou chanèl la poun gade video graduasyon video kote ke map pare m tèlman gen kontni kap vini pou nou la guys se spectaculaire yon lòt bagay ankò se ke bon sa se raja kris wi ki pou te dil but map fè ti tripotay la avèk nou raja kris blese dwèt li nan miwa Pandan l pral tonbe, l ap chèche yon bagay pou l kenbe. Mi yo a kraze, dwèt li fann, fè m kouri l nan emèjènsi. Depanse kòb m pa genyen. Men Mari Jankis nou bat kò nou anpil. Nou bat kò nou anpil guys. M pa kache di nou nou bat kò nou anpil. Kòman bagay la di nou fè pase kò nou. Wè. But men an, men an mye kounya wi. Yo te koud li. Yo te di l gen mòso glas ki rete anndan men an. Umm, yeah, m panse ke m ap kite videyo sa pou Raja Kriz fè lè l vle, si l vle, but m jis fè ti tripotay la avèk nou, ok? Ok. Kisa ankò m gen pou m di nou? M jis kontan ke m ap fè videyo sa pou mwen nèt. M jis I don't know, m pa menm konn kijan pou m eksplike sa. M jis pa ka tann pou m poste videyo a epi pou gen moun ki ap kòmante, pou m ap reponn kòmantè, pou gen moun k ap di m ki tip de videyo ke yo vle, men kisa ke yo vle. M gen te gen moun ki ap kòmante, ki ap di ke kote nou, kisa k pase. Konprann? M apresye moun sa yo anpil, anpil, anpil, anpil paske yo tcheke sou nou lè yo wè ke nou pa nou pa aktif jan nou te aktif lan. Mèsi. Sèl sa m ka di se mèsi paske gen de lè m down epi lè m wè yon kòmantè nou li boost mwen up m vin kontan, map souri jis avèk yon grenn kòmantè. So mèsi bokou. Kontinye kòmante ok guys m li tout, m reponn tout. M eseye reponn tout. Men se sur ke m li tout. Chanèl sa pral yon chanèl diferan. Diferan pou ki sa? Paske nou pral wè plis figi m. M pral eseye fè videyo sou cheve tou paske kounya m wè. M gen cheve nan tèt mwen. M pral eseye fè, m pa pral eseye, m pral fè videyo sou cheve. M pral fè videyo sou makiyaj. M pa konn makiye non. But, m pral fè, kouman rele yo? Tutorial? Whatever. Anglè m pa bon, pa ri pwononsyasyon m, ok? E kreyòl m pale ayisyèn byen. So, m pral fè bagay makiyaj, m pral eseye nouvo pwodui, m pral fè prank tou. Avanyè m prank manman m, but. M bat record li. M te preske fè l kriye guys. Yep. Se lè m fin di l son prank epi m realize ke m pa record prank lan. But gen plis prank kap vini. Gen anpil anpil prank kap vini. Prank sou manman m, prank sou Raja, prank sou grann mwen. Prank sou tout moun ki pase devanm ok depi ou nan gred avèm map prank ou epi map lagel ok so prepare nou oh banm gen tout bote antouka donk prepare nou ok kisa ankò map fè sou chanèl la humm wi map jis pataje vim avèk nou m gen yon pakèt bon nouvèl pou nou malerezman m paka bagay yo kounya. But m gen yon gwo gwo gwo surprise ki ap vini dans quelques mois M espere, m jis espere ke nou rete branche pou nou wè kisa kap vini an Wi M panse ke m pral kanpe video a la, janm di nou an. M tounen ok, m pa tounen pou kont mwen paske gen video Raja Chris ap ladann but nap plis wè mè mè m ke nou wè mè mè avèk Raja Chris ok, m konnen gen moun ki pap kontan but guys m oblije fè sa si fòk mwen mete konteni pou nou ok, si nou vle kontni fòk chanèl la vin pèsonèl e pa fòt mwen ok. Mwen m bouke pale ajakris, m bouke kouri dèyè ajakris, m di ajakris moun yo renmen w, ok moun yo renmen w poukisa e mwen ki toujou ap kouri dèyè w pou n fè w videyo, men ajakris se sou mizik li kanpe ok, li yeah li jis kanpe sou fè bit so m pa ka fè anyen pou sa guys reziyen nou avè m, m renmen nou anpil ok, m konnen m pa. Funny menm jan avèk la jacqueries but m degajem ok video m yo pap raz map degajem pou m pou m fè nou kontan nan video yo plis ke m kapab donk emm se sa m panse ke m pral kanpe video a la emm m konnen dènye fwa m pa sonje si m te di sa nan video but.

oubyen sou computer nou an, oubyen sou tablet nou an, oubyen sou mont nou an, whatever. Jis prepare nou pou nou jwenn notifikasyon de chanèl Saïca Sena. Ok guys, mèsi anpil paske ou gade video sa. Again, pa bliye abone si se premye fwa ke wap gade video sa. Oubyen si wap pede gade video m yo pa abone, m wè yo, ok, m wè yo abone. Lan ba, klike sou li. Si telefòn ou an anglè, wap rele ekri subscribe. Si l an fransè, wap rele ekri abone. M pa pale espanyòl, e sa fè m pa ka di l an espanyòl, ok? Bye guys!